Enfòmasyon sou dosye tanpèt twopikal Melissa. N ap kòmanse avèk sa k pase an Ayiti e answit n ap antre an Repiblik Dominikèn. Medam e mesye, selon Pwoteksyon Sivil Dayiti, yo deklare, atravè de yon glisman de tèren ki fèt nan Fontamara a Pò-o-Pwens nan depatman Lwès an Ayiti, ebyen gen 2 moun ki pati pou letènite epi yon lòt blese yè ki te jedi 23 oktòb 2025. Yo kontinye pale pou yo di. Diran pasaj tanpèt twopikal Melissa, ebyen 3 moun pati pou letènite at nan apepwè de 48 è de tan an Ayiti. An nou atèni apid sou teritwa Repilik Dominikèn, banm on ti tan nan tan nou paske gen anpil dega ki fèt sou teritwa sa a. Dè milya de pesos nan ekonomi Larepiblikèn pèdi diran lapli sa a. Mezanmi bagay la konplike la sosyete. Dè milya. 2 pèsons pèdi atravè 2 dega tanpèt twopikal Melissa ap bay an Repiblik Dominikèn. Yo kontinye pale pou yo di lapli a ap pèsiste e tanpèt twopikal la li vrèman afekte anpil sèvis de baz sou teritwa repibliken e sa ki koz CORE ki se sant de operasyon dijans yo oblije mete 12 pwovins an alèt wouj.

ki se Komisyon Nasyonal de Dlo, yo menm yo rapòte gen enpak ki fèt nan minisipalite de Petrobran, Los Alcarrizos, Santo Domingo Este e yon pati nan Distri Nasyonal ki prive plis pase 404 mil abitan sèvis dlo potab. Tande byen! Nan Municipal de Pedro Los Alcarrizos, Santo Domingo Este, e yon pati nan Distri Nasyonal, ebyen moun sa yo pa ka itilize dlo. Ebyen kantite moun ki pa ka itilize dlo a li moute apeprè de 404 mil, ou di mwens plis pase 404 mil abitan. Mezon e kominote ki touche, selon COHE, yo di apeprè de 183 kay touche. Pa inondasyon, 12 andomaje, 19 kominote izole, 915 moun deplase, 61 moun nan yon abri ofisyèl, epi nan San Wang yo pran 2 moun pou y al met yon kote ki segour, San Cristobal yo pran yon moun. Sa di ki rete nan yon kay ta sanble ki vrèman pa nòmal, lapli a kapab chaye. Distri Nasyonal Lyon yo di pa gen okenn kay ki detwi. Pa gen okenn kay ki detwi. Nan San Cristobal yo di lapli a pwovoke gwo inondasyon nan zòn kòm Praja Nahajo, Samoa, La Cabia, El Bueno Pastor. Sa ki koz ke yo di gen anpil bwa ki tonbe osi nan San Cristobal.

Epi anpil pye bwa tou ap tonbe nan San Cristobal. Ebyen yo kontinye pale apre yo fin bay enfòmasyon sou dosye San Cristobal, yo kontinye pale sou dega ki fèt toujou an Repnn Ken, e sa ki koz ke nou di w ban nou ti tan nan ton w, nan Distri Nasyonal selon Defans Sivil yo sinyale 48 kay inonde, yo pale de Bijas Agricolas e anplis ravin ki ap debòde, ravin sa de.

de Los Quemados ki fè apeprè de 15 kominote pasyèlman izole. Mezanmi se pa de pwoblèm non TG an Repiblik Dominikèn. Tout kote sa yo n ap di la, ebyen se gwo inondasyon ki genyen nan moman sa yo. Nan San José de Ocoa, Barahona, San Cristobal, gen plizyè kominote nan Monapalavola moun yo pa ka soti anndan kay yo. atravè de lapli sa a. Hum! Dega woutyè yo pale de wout lokal touche prensipalman nan Cabrera, nan pwovens Maria Trinidad Sanchez e El Manacral nan Peralbia gen gen 2 teren ki glise. Minis travay piblik ap kontinye ap retire dega ki fèt pa lapli sa a, oudimwens pa tanpèt twopikal ki seme li sa a. Nan Monte Plata, yo di yon moun enpòte pa lèzo de flev Osama nan Monte Plata. Yon moun, ebyen, dlo charye. Bwenn, ban nou di w li an bon kreyòl la, yon moun nan Monte Plata dlo charye, e yo fè konnen minis.